Ayisyen konsène, konbatan, tout sòlda nou yo, leve kanpe pou n defann enterè Gold la. Lanbi Mawon Ayisyen pote pou ou lòt edisyon sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la. Nou remèsye ou menm ki te deja pran tan ou pou gade, pataje videyo nou yo. Kòm ou te deja konnen nou te pote rezon nimewo 1 a 35 sou inisyativ Privyè tounen lakay la, ba nou raple w se te yon inisyativ Lanbi Mawon Ayisyen te pran pou ankouraje refijye ayisyen konpatriyòt nou yo pou yo mete tèt yo nan pi bon pozisyon pou yo sèvi peyi nou an, pou yo kapab. envesti nan ka ki pi neglije nan peyi nou. E nou vle ou vizite sou sit entènèt nou an ki se www.lanbimaronhaitien.org kote ou kapab aprann de pwojè nou yo, aprann de òganizasyon an e ou kapab pataje tou avèk zanmi ou, avèk fanmi ou. egzistans òganizasyon Ble Mawon Ayisyen e ki fason nou menm nou vle kolabore e ankouraje konpatriyòt nou yo pou yo kapab, jan m te di a, mete tèt yo nan pi bon pozisyon pou nou kapab sèvi peyi a, pou nou kapab remèt a peyi a lavi l te ba nou an. Nou vle di ou konsa. Kòm nou te di ou deja, n ap raple ou ankò ke gen yon chanjman k pral fèt nan sosyete nou an, e li inevitab ke chanjman an fèt, e ou menm ou te dwe fè tout sa w pou fè, fè devwa ou pou mete tèt ou nan pi bon pozisyon pou fè pati de chanjman sa a. Ou menm k ap swiv aktyalite peyi a, ou konn kòman bagay yo ye, e ou konn ki fason ou menm, a tout kapasite entelektyèl ou, a tout konesans ou, kit w ap viv anndan peyi a oubyen andeyò de peyi a, ki fason ou menm ou kapab sèvi peyi ou. E nou vle di w rezon nimewo 36 sou inisyativ pwojè Tounen al lakay la, nou vle di w ke ou konnen yo toujou di se lè ou viv yon bagay ou pi byen konprann li, ok. Se ou menm ki konn ki konn doulè ki konn doulè yon maladi si w te deja pase maladi a ok. Se sa k fè nou vle di w li rezon nimewo 36 la Sony sa se pwojè nou nan lakay la nou vle di w konpatriyòt refijye nou yo nou dwe mete tèt nan nou nan pi bon pozisyon pou nou eseye konprann kòman ann di betiz jenerasyon pèdi a ap remèt la nan sosyete nou an kòman l ap afekte timoun yo. Kòm ou kapab konnen, semèn sa ki sot pase a la, ou menm k ap viv nan yon peyi ki plizoumwen gen yon stabilite sosyal oubyen ekonomik, ou te prepare timoun ou pou yo al lekòl, pou ou achte rad pou yo, ou, ann di, san ezitasyon, san enkyetid, ou te prepare yo, kòm ou konnen nan peyi ou ye a, se. Dat sa lekòl la kòmanse e ou dwe prepare timoun ou pou al lekòl nan dat sa. E kounye a, an nou panse avèk rès konpatriyòt nou yo, ti zanmi, ti fanmi nou genyen, kouzen, kouzin ki ap prepare yo oubyen ki pa gen pyès fason ke y ap prepare yo pou antre lekòl la ki pral 9 septanm k ap vini an la, lòt lendi. An nou panse avè yo pou wè èske ou ka mete tèt ou nan plas yo pou wè fason ke yo menm yo pa gen anyen, yo pa gen, yo pa espere yo menm, paran yo sitou, konnen ki fason yo menm yo pral prepare timoun yo pou yo voye yo lekòl Lundi si Dieu veut. Kounye a, imajine ou menm paran ki gen plizyè pitit yo k ap chwazi, ane sa a se Ti Mari pou l voye lekòl, Ti Jinyò te lekòl ane pase, Konya la lap chwazi antre yo ann di yonn de twa kat timoun li genyen yo se yonn sèlman ladann li ka afòde poul voye lekòl konya nou vle pou panse ou menm pou tèt ou si ou te nan pozisyon pou ta fè chwa sa kòman li tap fasil pou oubyen kòman li tap difisil pou ou pou wè nan de twa kat senk timoun ou genyen pou ap chwazi se yonn ou de sèlman ou voye lekòl paske ou pa gen kapasite ou pa gen posibilite pou voye tou le kat oubyen senk lekòl. Ann panse a sa pou yon segond pandan nan dat peryòd rantre lekòl la la a. Panse a konpatriyòt nou yo, ti nyès, ti neve, moun nou kite dèyè yo, ti kouzen, ti kouzin ki pa gen menm opòtinite sa a ke ou menm ou genyen. kap viv nan peyi plis ou mwen devlope ki gen stabilite sosyal oubyen ekonomik, panse avèk paran sa yo, panse avèk manman papa sa yo ki gen pou yo fè desizyon sa ki vrèman difisil pou yo a. Epi menm jan atis lemond lan di Bob Marley one love nou konnen malgre nou separe men se toujou menm ayisyen an nou pataje menm san an nou gen menm Nou gen menm fyète a pou nou pou nou pou nou pou nou fè pou nou fè moun konprann ke se ayisyen nou ye. Men malgre nou konnen diferans yo men malgre sa se nou se yon sèl nou ye, yon sèl nou ye. Kidonk nou vle pou panse a sa paske jan rezon an di, rezon nimewo 36 sou inisyativ pwojè tounen lakay la jan nou di w la nou vle pou eseye konprann, pou panse kòman betiz an di jenerasyon pèdi a ki pase a, betiz sa y ap fè depi an di 1986, 1987 yo, betiz sa konnen 30 an, 33 zan apre kòman y ap afekte Timoun nou yo ki gen pou yo retounen lekòl la lendi si Dye ve ki 9 septanb 2019 la. Ok. Nan non Granmèt la, nan non zansèt nou yo, lanbi mawon ayisyen te pote pou rezon nimewo 36 sou inisyativ Pwojè Tounen Lakay la ki se pou konpatriyòt refijye nou yo pou nou kòmanse panse kòman Eske nou vreman konprann vre ki betiz jenerasyon ki pedi a, ki betiz li yap remet nan sosyete nou an la ki fè kounya la rantre lekol ti moun yo ki dwe le 9 septanm 2019 la li pa menm asire. Nan non Granmèt la, nan non Zansèt nou yo, nan bi Mawon Ayisyen an nou defann enterè goud la. Mèsi bokou.